Hello, hello, bonswa, koman nou ye, koman nou ye, se Jess ki tounen bak avèk yon nouvel videyo. Kote ane 2020 sa, se yon lot bagay. Ok, ane 2020 sa, se yon lot bagay. Nou vin mande w frè m, sè m, zanmi m ki toujou patisipe, ki toujou renmen videyo nou yo, ki toujou jèm yo, ki toujou ap pataje yo pou nou, nou di w mèsi, gras Bondye nou di w mèsi, dèske anpil nan nou menm Bondye pwoteje lavi nou, nou wè 2020 ok, nou wè 2020 an nou di Bondye anpil mèsi pou gras li, pou bote l, paske se pa paske nou pi bon pase moun ki ale yo, men se paske li fè nou yon gran gras. Se paske li fè nou yon gran gras, n ap di l anpil mèsi pou sa. pou sa li te fè nan lavi nou ok jodi a zanmi mwen vle vin fè yon ti video pou m pale ansanm avèk nou de konsyans m vle apati de analiz nou fè de konsepsyon nou de 2020 an mezanmi moun yo Gen anpil moun ki pèdi lavi yo nan 2020 an. Gen anpil moun ki pa egziste ankò. Petèt anpil moun ki mouri ki kite pitit, ki kite mari, ki kite manman nan lapenn. Men ou menm Bondye fè w gras. Magre tout inikite ou, magre tout peche ou, magre tout sa w fè pou 2020 an, men Letènèl stil kite w la. Se paske li gen yon bagay li bezwen nan men w. Se paske li gen yon bagay l ap chèche lakay ou. Pa kite 2021 an fini pou Bondye jwenn nan sa w ap fè a. Pou l toujou kontinye kenbe w nan sa w ap fè de mal la. Magre w konnen sa w ap fè a pa bon men w kontinye ap fè l. Men magre epidemi sa ap voye bouda li. Nan bwachap zanmim eskize. Ap voye moun ale nan bwachap men Bondye stil kenbe w la. Map mande w ti konsèy nap ba ou, pa fè video sa dire anpil men nap mande w anpil konsyans, anpil konsyans kalte manman ou voye ou tiye pitit yo kap soufri, kalte papa ou tiye pitit yo kap soufri, ou tiye manman yo anpil jèn fi jèn gason, granmoun tou petèt. pa konviksyon ou tire ou tchwe manman yo ou tire yo pa bal ou tire yo pa maji ou tire yo pa ou tchwe yo pa rayisans map mande ou apati de jodi a ki se 2 janvye dezyèm jou nan ane 2021 an nou sispann an nou sispann dèy mete dèy nan kay moun an nou sispann simaye an nou sispann simaye lanmò Machin lanmò sa an nou frennen l, an nou met tèt nou ansanm pou nou viv, an nou viv tankou se frè avèk sè, an nou viv tankou se madanm ak mari, an nou fè vrè lanmou an jayi. Se pou, m ap mande anpil nan nou menm ki konn ap gade videyo m yo, Map lonje menm ba nou, nou menm pou nou lonje men nou ba yon lòt pou nou fon chèn solidarite. Pou nou retire Ayiti kote nou ye a. Pou nou retire Ayiti nan labim kote li ye a. Ou menm ki nan peyi etranje, petèt pou fè wè, pou fè ti rizib, pou fè ti djòlè, ou ka moutre ou posede yon machin, ou ka moutre ou rete nan yon bèl kay, men andedan ou, ou menm, pou ou kote ou te ka santi w pi byen se lè w lakay ou. Ou te ka toujou itilize mwayen w al vwayaje, w al fè 8 jou, al fè 15 jou, 22 jou yon lòt kote. Men nan peyi w, lè w vini w santi w ou menm. ok ou santi w se ou menm, ou pa lòt bagay, lè w nan peyi etranje ou jwenn anpil imilyasyon, ok ou jwenn anpil bay rasis, dèske w pa blan, po w se nwa, yo jije w sou tout fòm, sou tout mwayen, ok se pou sa m ap mande nou tout ki Ayiti, priye pou yon grenn moun ou konnen w genyen ki lotbò, Paske grenn moun sa, ou pa konn ki mizè l pase pou l voye yon 20 dola ba ou, pou l voye yon 30 dola ba ou. Si w te konnen kòman bagay la difisil pou yon moun fè 20 dola ameriken, sitou lè w Brezil ou Ajantin ou Chili, grenn 20 dola ameriken moun nan pran plis ke 2 jou travay pou l ap redi, kanpe tout jounen sou pye l, dèfwa chita senti w a do w preske kase pou voye 20 dola ba yon moun lè w voye l mwen swete ou menm kap gade video sa apati de jodi a ou pral pran konsyans ou pral aprann konn enpòtans 20 dola yon moun fè w kado 40 50 100 dola 1000 dola sa depan de mezi moun nan gen lè moun nan fè yon nwit etazini li pa dòmi lap travay lap mete w layès lap travay anplis pou l ka ede ou menm ki ayiti. M pa kwè, sitou medam yo, m ap pale ansanm avèk ou menm ki medam, ki mesye, tankou yon moun ki gen madanm ou ki lotbò, yon moun ki gen mari w ki lotbò, k ap travay, k ap voye kòb ba ou, se pa ti blòdè pou w al okipe avè l. Si w konnen ki mizè moun sa a pase, ki tray, ki difikilte l pase pou l voye mil dola, pou l voye san dola, pou l voye desan dola ba ou, ou te, olye w pran l ou t al pote l ba yon ti blòdè, sè m, frè m, yo prefere nou te pran l, Nou tal achte yon ti kabrit nou ta achte yon ti kochon mete la de mèsi Dyeve si moun sa ta gon pwoblèm nou ta relel bay ok si w ta anvi mari w ou te ka toujou relel nan telefòn si sa pa sifi ou te ka achte bagay m wè medam yo itilize pou fè sèks ou te ka bay tèt ou pou tann mari sa swa antre w oubyen li vini paske lavi peyi etranje twò difisil pou fè 2 grenn degouden oubyen si se madanm ou, jan moun yo konn di a, pran afè w, bat laponyèt ou, fè Dieuseul me voit en attendant moun sa vini. Olye w pran lajan sa, oubyen si w ta gen yon moun ou pa ka sipòte ou deside al fè yon pachat deyò, pito w ta itilize se li k ba w kòb, kòb li ba ou a, ou met manje 2 jou anndan kay la, lè mari oubyen madanm ou vin voye kòb ba ou ki lòtbò, ou te ka itilize kòb sa, ou achte yon moso tè ou sanblel ou fè yon bagay pou demen ok se te konsèy pam pou nou a la pwochèn bizou babay.